Map voye yon kokennchenn salitasyon pou chak grenn Ayisyen ki an Ayiti, espesyalman konpatriyòt nou yo, jèn nou yo ki deja ajan Moncash e Natcash. Non pa m se Wandel Larochelle, men plis moun konnen m nan non Don Love paske m son atis, m son aktè e antreprenè. Anfèt mwen fè videyo sa an fason pou m kapab esplike w plis. sou pwojè Bitcash Transfer an. Alò, pou w kapab konnen m plis, ou mèt moute sou rezo a, sou Facebook, YouTube, espesyalman TikTok paske se la m plis pibliye aktivite m yo, w ap ekri Donlove La Rochelle. Epi w ap kapab wè yon pakèt nan aktivite mwen yo e ou kapab ekri Big Shows Latino. Sou nenpòt nan rezo sa yo tou, epi gen plizyè nan aktivite m yo k ap parèt vin jwenn ou. Brèf, kounye a guys an nou pale de biznis. Alò Big Shows Latino an kisa l ye? Se yon platfòm dijital ki bay plizyè sèvis. An nou di yon plaza ou te ka antre anndan l ou jwenn plizyè makèt. Se konsa nou ye sou rezo a. Ok anndan Big Shows Latino w ap jwenn plizyè branch. Kijan l pran nesans? An 2017, m te kreye yon Facebook pou mennaj mwen e m te wè anpil moun ap vin sou li. Epi se la m deside pran inisyativ pou m di bon si tout moun sa yo vin sou yon paj, nou kapab kòmsi kreye yon bagay pou moun sa yo. E se moun nou bezwen pou nou pwogrese. E se konsa nou te kreye yon pwojè ki rele Djouly Estilo The Show. Nou te fè pwogramasyon an sou non Djouly Estilo The Show. Men, Djouly te gen yon show espesifik ke li menm li te konn bay. Men mwen menm, etanke mennaj li, etanke yon jèn vizyonè, m te wè fòk nou ta ajoute plis bagay. Apre tan, e an 2018, mwen deside rele pwojè a Big Show. Enbyen, apre n fin rele pwojè a Big Show, Nou te reyini avèk plizyè lòt jèn, alye yon fason pou nou kapab kreye yon staf. E se konsa nou te kreye staf Big Show. E nou chak ta pral destine pou nou pale de yon sijè diferan. Ti kal pa ti kal nou te konn ap kole pyese pou nou wè kijan bagay yo ap fèt. Epi bon, annapre, sa te vin pa fèt konsa. Sa son lòt istwa tou, epi chak jèn te vin fè wout pa yo. E nou te kòmanse bay moun yo nimewo Whatsapp pou yo vin sou Whatsapp. E chak moun ki te konn fè demand sou Facebook, nou ekri moun nan, nou reponn li, epi nou di l pase sou Whatsapp. E se konsa n te gen yon pwogramasyon sou Whatsapp kote chak jou n te pale de yon sijè. Kòm pwojè a te rele Big Show. Ebyen lè nou te konn ap pale de finans, nou te rele l big cash. Lè nou te konn ap pale de sante, nou rele l big clinic. Lè nou ap pale de spò, nou rele l big sport. Lè nou ap pale de nouvèl, nou rele l big news, big love, big cleaning elatriye. Sa vle di de lendi a dimanch, chak jou nou te gen yon bagay espesifik nou pale sou stati whatsapp nou. E se konsa anpil moun te konn vin ap ap ekri nou pou yo vin swiv stati nou sou whatsapp. Imajine w alepòk, Whatsapp te vreman flèch. E m pa kwè TikTok te an foug konsa. Sa vle di, stati Whatsapp nou te vin tounen yon medya pou moun swiv. An 2019, nou deside kreye paj YouTube nou. Men, pou nou rele l Big Shows Latino, akoz mwen gen anpil Dominiken sou Whatsapp tou, Dominiken te konn ekri demwazèl lan sou Facebook, konn voye demand nou fè l vin sou Whatsapp. Ebyen nou te vin deside kòmsi nou di konsa men sa pa kap sèl pou ayisyen. E vin vin deside chanje nou a Big Shows Latino. Vle di pwojè a vin pase de rele Juli Estilo The Show an apre Big Show, apre sa nou nou bal non Big Shows Latino. E se konsa an 2020 nou te fè menm bagay nou ta fè sou WhatsApp la sou Youtube. Chanèl Youtube la vin eklate, l kòmanse ap fè ti kòb e se la n kòmanse jwenn ti kòb kòm si pou n ap fè de seri biwo fizik. Enben se youn nan bagay ki fè jounen jodi an nou kapab ofri popilasyon an yon biznis ki rele Big Cash Transfer. Ebitcash Transfert li menm li pran nesans 20 desanm 2020 e se la a m envite w pou w kapab travay ansanm avèk nou. Kounye a, mwen pral eksplike w, ou menm etanke moun k ap viv Ayiti, ajan Ayiti, kòman w ka travay. Oke, konpatriyòt, w ap gen bezwen premyeman. Kat elektoral oubyen paspò pou travay ansanm avèk nou. Paske li vrèman enpòtan pou nou gen idantifikasyon nenpòt moun kap travay avèk nou sou sistèm nan paske se yon aktivite de finans ke li. Li vrèman enpòtan pou nou konn kiyès sa a kap tranzite, kap fè tout transfè sa yo sou paj nou. Dezyèman, wap gen pou gen yon sim ajan Natcom oubyen yon sim ajan Digicel. Ki son sim ajan Natcash oubyen Moncash.

Benefis nou aktyèman la li pa gran, se yon zewo pwen karant pousan nan moman m fè videyo sa, pi devan l ka moute oubyen pi devan l ka desann, men pou konnya se zewo pwen karant pousan ke nou menm nou peye. Chak ou fin fè on kantite transfè pou nou, n ap rebouse w kòb sa pou w kapab kontinye travay. Kòman n ap rebouse w kòb lan? Si w gen sim natcash, n ap, w ap just ban nou kòd ajan natcash la nou rebouse w lajan, ak tout benefis lan. Si se sim moncash ou gen, n ap rebouse w pa Digicel si tout fwa ou rechaje anba level Digicel. Oubyen nou kapab rechaje w tou anba nan Sogebank si tout fwa ou rechaje anba level Sogebank. E twazyèm pwen an pou nou fini, se kòman transfè yo pral fèt. Bon, nan sistèm nou an. Ajan ki Sendomeng, ki Kanada, Frans, nenpòt lòt kote nan mond lan, yo gen kliyan, y ap voye transfè sou platfòm nan. Lè yo voye transfè sou platfòm nan, se ou menm ki ajan an Ayiti k ap resevwa notifikasyon an pou fè transfè a. Men, gen yon konpetisyon nan bagay la. Tout ajan ki an Ayiti ap resevwa menm notifikasyon sa. Men, ajan ki Ayiti a, ki gentan klike sou notifikasyon an li asepte demand pou l fè transfè sa avan, bon, se li menm k ap fè kòb sa. Men ou pa bezwen pè. N ap gen, gen anpil ajan, deja gen anpil ajan sou sistèm nan k ap voye transfè Ayiti. E kan byen menm, pafwa ou menm ou gen dwa pa gen siyal, epi ou p ap ka asepte demand lan epi yon lòt ajan asepte l. E anplis tou, Yon moun gen dwa voye yon transfè 100 mil goud, ou menm ou pa gen tout kòb sa sou kont ou, men ajan ki gen gwo kòb sou kont li an, li menm, l ap fè transfè sa. Sa vle di, ap gen opòtinite pou nou tout. Ou kapab antre, kòmanse travay nan sistèm nan apati de 10 mil goud. Ak 10 mil goud sèlman, ou ka kòmanse travay nan Bitcash. Kon fin fè transfè pou nou pou 10000 goud sa nou rebousa w li jan nou te di w lan. Bon, m panse si w son ajan ki Ayiti ou tande video sa ou gentan konprann kòman sistèm lan fonksyone. Ou gentan konprann tout bagay. M ap kite yon lyen pou ou e m panse video sa deja gen yon lyen ladan. Sa pral depann de nan ki sit mwen te pataje l. W ap antre sou lyen sa pou w kapab enskri. Antouka, m ap tann nou e m deja swete nou bòn chans.